Medam, Mesye, Bonsoir! Byenvini sou Kanal Pòl, Kanal tout imigran yo. Dosye depòtasyon, jodi an se 17 me 2022. Lèzetazini jodi an se savonnen l savonnen imigran ayisyen yo. 3 vòl depòtasyon fèt sou peyi Dayiti, n ap ede w idantifye yo trè rapid. Genyen 2 ki soti nan vil Texas, nan Laledo, e youn soti nan Alexandrie. Se enpòtan pou n kapab pwouve sa avèk ou, Premye vòl la ki te dekole a, li dekole avèk 6 è 21, li rive avèk 10 è 41, li te soti nan Aleksandri. Jeneralman moun ki soti nan Aleksandri yo, se moun ki te nan prizon deja pou yon ti tan, oubyen moun ki te komèt yon krim. Jeneralman se moun sa yo ki soti nan Aleksandri. Gen kèk lòt moun tou ki konn soti nan zòn sa, se moun. E bon, m jwenn plizyè ka konsa ki pale avèk mwen se moun ki azil yo pa apwouve epi sa w tande a la yo Ayiti. Bon m jwenn 2 ka konsa m pa konnen si gen plis plis moun ki viktim konsa. E dezyèm vòl la li te soti nan Texas avèk 7 è 29, li ateri avèk 11 è 55 nan ayewopò Toussaint Louverture lan. Twazyèm vòl la li soti avèk 8 è 8, li ateri avèk midi. 53 ankò nan ayewopò Toussaint Louverture lan se Pòtoprens ki resevwa tou le 3 vòl yo jodi a. Genyen peyi Lèzetazini ki chwazi retire kèk sanksyon ke yo menm yo te mete sou peyi Kiba, sanksyon ki gen rapò avèk Kiben ki ap viv nan peyi Etazini ki pa ka voye kòb lakay yo, sanksyon Kiben ki ap viv nan peyi Etazini pa gen kòman pou yo ta va. Al wè fanmi yo. Pwoblèm vòl ki te genyen antre 2 peyi yo sou sa ki gen rapò avèk skal tou sa, avyon peyi Kiba, avyon peyi Lèzetazini, ebyen genyen kèk enfòmasyon nou pral pataje avèk ou kote peyi Lèzetazini, administrasyon Biden nan vini avèk kèk solisyon ki pa chanje anyen nan rapò 2 peyi yo, men se kèk solisyon, selon administrasyon Biden nan, yo panse ki kapab amelyore kondisyon Kiba ki ap fè fas kare avèk yon kriz ki vrèman difisil nan moman. Alò, Kiba li viv menm konsa? Depi lè ane 1962 avèk Castro, mesye yo pat danse kole, nou kapab wè depi lè sa, yo pa danse kole avèk Kiba epi yo met yon bann sanksyon sou do Kiba, ebyen sa t te gen rapò avèk Kiben ki pa ka voye transfè lakay yo, yon Kiben ki ta viv nan peyi. Etazini pa ka voye lajan pou fanmi l nan peyi Kiba, pat gen aksè sa Donald Trump te entèdi sa ebyen administrasyon Biden nan vini avèk otorizasyon an e sa ki te gen rapò avèk vòl ki te parèt yon kaskèt chinwa pou yon kiben solisyon an deja pwopoze la pa administrasyon Biden nan plis detay anndan videyo sila medam mesye. Nap rete anndan peyi Etazini medam mesye zak rasis ki te komèt nan sipèmache Buffalo a Nan Washington kote yon blan touye anpil afro ameriken, 10 moun viktim nan zak malonèt sila, gen Prezidan Joe Biden ki kondane e denonse sipremasi blan ki se yon pwazon. Bon, bon se prezidan ki di li, se nòmal. E pa bò kote pa prezidan ameriken an, Joe Biden, deklare ke sa ki pase nan peyi Etazini an, se yon akt terorist ke li ye. Prezidan fè konnen ke sipremasi blan li se yon prazon pou nenpòt enterè, pou nenpòt rezon yon moun ta va itilize zak rasis o pwofi de li menm, se yon krim, se yon zak teroris ke moun sa komèt, ebyen medam mesye, Prezidan ameriken an Joe Biden kondane aksyon sila e bay tout senpati li avèk fanmi e moun yo ki viktim anndan zak malonèt sa. Ou sou zen imigran kanal tout imigran yo nap envitew peze bouton abone a pran klòch la mete li sou tout yon fason pou pa pèdi youn nan videyo ke nou menm nou ap pataje ansanm avèk ou siw poko abone nap envitew fè sa kounya se sèl fason kew kapab ankouraje travay nou an. Se sèl fason kapab ede nou fèl ale pi devan se sèl si ou abone ou pataje e pa ezite di kisaw panse nan espas kòmantè a se pou ou liye zanmim di Saw vle pale Saw vle nou menm nou pap diw anyen paske se tout dwa kew genyen se enpòtan pou kite yon ti like pou ankouraje travay la annou antre dirèkteman anndan enfòmasyon medam mesye. Jan nou soti anonse pou ou menm la, konpatriyòt ayisyen nou yo pa sispann pran chaplèt nan men administrasyon Biden nan, ebyen pa rapò avèk kondisyon lakay, konpatriyòt ayisyen nou yo toujou fon fason pou yo wè èske yo kapab al chache yon lavi miyò kay Tonton Sam, paske lakay pa gen lavi, pa gen espwa, ebyen medam mesye, konpatriyòt yo tou pa sispann jwenn depòtasyon yo pa bann. Pa pakèt, jodi a la gen 3 avyon ki dekole vini nan ayewopò Tousen Louvèti la. Moun yo ki pral rantre sou fwontyè a la, moun yo ki pral fèmen, n ap di w sa ke depòtasyon yo pa kanpe, depòtasyon yo kontinye fèt e ayisyen yo jwenn depòtasyon yo anpil pandan semèn sa e semèn ki sot pase a. Konsa ou ka toujou al pran chans ou men bagay yo vrèman. pa tèlman bon pou imigran yo, se konsa l te toujou ye men e nan moman lan nou remake ke Lèzetazini remete yon vitès sou sa ki gen rapò avèk depòtasyon Ayisyen yo, depòtasyon imigran Ayisyen yo. Se konsa ou menm ki gen fanmi ou zanmi ou, se enpòtan pou w pale avèk yo, pou w di yo pridan paske depòtasyon yo pa kanpe. Sou sa ki gen rapò avèk peyi Kiba, genyen administrasyon Biden nan ki pran yon desizyon pou retire kèk sanksyon ki te vize peyi Kiba e yo estime ke sanksyon sa yo, yo pa retire anyen nan pozisyon Lèzetazini e pozisyon Kiba. Men gen kèk bagay yo panse ki evidan pa rapò avèk Prezidan Donald Trump li menm ki pat danse kole ditou ditou ditou avèk imigran Kiben yo. Ebyen administrasyon Biden nan li menm li. Li fon ti amelyore kondisyon yo, kounye a yon yon kiben ki ap viv nan peyi Etazini pral kapab voye yon ti mwayen pou fanmi li ki pat posib sou administrasyon Trump lan e tou sa ki gen rapò avèk vòl kaskèt chinwa se menm jan ayisyen yo ap pase yon mizè nan peyi Brezil la pa gen vòl bon sa li menm se pa restriksyon li ye men se difikilte pa gen vòl pou ayisyen Ale an Ayiti, soti Brezil ale Ayiti, pou ke w ale Ayiti w oblije mete yon viza dominiken, pase Sendomeng, ale Ayiti, lè w ap retounen ankò w repase Sendomeng pou w rantre Brezil ankò, se yon kaskèt chinwa e w depanse Plis kòb se yon bagay tèt chaje medam mesye. Ebyen genyen vrèman yon ti ale mye nan ka sa kote Kiba ap rale yon ti souf paske bagay yo pa tèlman bon nan peyi Kiba se yon peyi kominis ke li ye ki pran pozisyon li pou l viv nan fason pa li ebyen Lèzetazini li menm pa danse kole avèk li e depi 1962 yo mete anpil anpil restriksyon sou peyi Kiba n ap raple w ke restriksyon sa yo kòmanse espesyalman depi lè Kiba te pran desizyon pou kolabore avèk Inyon Repiblik Sosyalis Sovyetik alepòk, kounye a nou kapab konsidere Larisi, la ki fè ke sanksyon sa yo depoze sou do li e ki te menm pwovoke Kriz misil ke rejyon an te konnen, se te yon bagay tèt chaje medam mesye. Ebyen, administrasyon Biden nan yè ki te 16 la anonse genyen kèk restriksyon yo retire pou sitwayen kiben yo medam mesye. Genyen Prezidan Joe Biden pa bò kote pa li ki fè yon deklarasyon ki parèt enpe bizar. kòm denons men li kanpe fò nan deklarasyon li an pou l fè konnen ke sipremasi blan li se yon prazon pou sa ki te pase nan Buffalo a nan Washington kote yon jèn gason rantre avèk yon zam nan yon sipèmache kote l tonbe vide bal sou moun 10 moun viktim 10 moun mouri ebyen Prezidan Joe Biden li kondane zak sila e li konsidere sipremasi blan kòm yon kòm yon prazon nenpòt fason ke yo menm yo kapab itilize l swa pou pouvwa yo oubyen pou avantaj politik e pwofi ke yo menm y ap tire nan jan de krim sa yo, yo twouve li twouve li trè stupid pa bò kote pa li e se yon bagay ki pa gen plas li, se yon zak terorist medam mesye. Ou sou zen imigran kanal tout imigran yo n ap envite w toujou rete konekte avèk kanal pa w la kanal tout imigran yo n ap ba w tout enfòmasyon nèt. Jewopolitik imigrasyon se la a wap gen tout enfòmasyon yo sou zen imigran abone pataje ou oblije pran klòch la metel sou tout paske nou souvan lage videyo pou ke ou kapab toujou resevwal sou Facebook gen fason pou metel sou tout tou sou YouTube gen fason pou kapab mete li sou tout imedyatman ou abone chwazi opsyon tout la yon fason pou kapab toujou resevwa notifikasyon yo. Si sa rive pafwa ou pa resevwa notifikasyon an se enpòtan pou w pase sou paj la paske algorit YouTube la ou ankò Facebook la yo pa souvan voye notifikasyon pou tout moun ki abone yo. Konsa se enpòtan pou ou menm ou vin gade sinon ou ka panse ke m pa janm lage videyo epi chak jou m lage videyo pou ou menm. Kit li te nan nwit, aprè midi ou maten m toujou lage videyo sou paj zen imigran, se enpòtan pou ke ou menm ou kapab gade, enfòme. Rete konekte avèk nou, n ap wè talè konsa pou yon lòt sòti.